Nou salye tout moun, nou se ekip Haïti, nou vini lakay la pou nou esplike ou kèk enfòmasyon kote nou la ou konnen deja ekip Haïti wòl li li la poul enfòme ou e fòme ou. Jodi an mwen vini pou mwen prezante nou yon bèl videyo, videyo sa se pa mwen menm ki pou kont mwen se avèk Maestro Kenny. Men, nou konnen Maestro Kenny, jodi a e pa Maestro a ki la, se yon elektrisyen. Li pa sèlman jwe patisyon, m te ka di Maestro fè mizik, konpoze chan pou pèmèt ke koral yo chante, men li gen yon lòt chapo tou ki se, m te ka di elektrisyen. Jodi a mwen menm m pa konn anyen nan elektrisyen, men jodi a li pral eksplike nou, E kòman, ki jan ke antanke teknisyen an elektrik, ki jan ke li fè, ki enpòtans li, li pral ban nou plis detay. Alò mwen menm kòm m pa tèlman konnen de Fotokopi, nou pral tande e nou pral gade tou e ki sa Kenny gen nan djakout li. Nou salye w Kenny. Nou salye tout moun ki sou chanèl sa, ki toujou pran plezi pou swiv videyo Ekip Ayiti, donk jan frè Filip deja di l la, nou se ekip Ayiti, nou pral pale w an lon e an laj de yon fenomèn ke yo rele elektrisite. Jan frè Filip te deja di a, elektrisite a ki jan nou ka di l? Pa definisyon nou kapab di elektrisite se lavi. Poukisa n di se lavi? Paske san di kouran elektrik, nou pa gen anyen nou ka fè. Nou pa gen anyen nou ka fè. E si n ta fè yon retrospeksyon, pou n ta retounen dè la kreyasyon di mond, youn nan bagay ke nou te souliye ke Bondye te fè nan kreyasyon an, li te di, Ke la limyè swa. Sa vle di, se pou limyè a vini. Donk, efektivman, li fè vini lalimyè pou ke fènwa a separe de jou a. Donk, se yon, se yon fenomèn ki tèlman vas, nou pap rete fè yon gran retwospeksyon sou, sou sa nou sot di la, men nou jis vle fè w wè enpòtans li, kòman ke li te nesesè pou ke li te vini nan mond lan. Ooh la m santi m rejwenn mwen ankò Fòse ke depi wap pale ou gentan lonmen e de la kreyasyon sa vle di wè Bondye li menm li konnen ke san la limyè ke tenèb ap anvayi nou sa vle di limyè a li la pou klere nou sa vle di kòm gen plizyè tip de elektrisite nou pa konnen twòp men m panse ke entènèt nou e moun kap gade nou ta renmen konnen e kijan de tip de elektrisite e ou pral di yo tou Men ki pati ou fè. Pase li tap enpotan pou moun yo konnen ke ou pa fèl jeneral men ou fè yon pati, ou ta renmen di moun yo men sa ou fè, men ki pati ou fè nan nan elektrik la. E bon, jan w gentan di l la, nou pa nou pa fè tout bagay nan elektrisite a men sof ke nou nou konnen elektrisite a endistriyèlman e nou konnen l O nivo de batiman. Wala. O nivo de batiman, men nou pa p rete fè tout bagay sa yo, n ap sèlman pale w de elektrisite batiman. Sa vle di nan ou fè elektrisite batiman. A vle di pou moun ka vle lè yo pale de elektrisite batiman, wè se moun ki fè elektrik nan kay. Egzateman. Se moun ki fè elektrik nan kay. Donk, èske ou ka eksplike nou, jan n ap di w la, ou ka eksplike nou ki plizyè, gen plizyè fason. M konnen ke ou kapab fè elektrisite nan kay, mwen menm m gen dwa gen yon fason m renmen l, ou menm tou yon lòt moun gen dwa gen yon fason l renmen l, chak moun renmen l yon fason diferan. Èske ou ka esplike nou tip de elektrik ki genyen lè w ap fè sa yo rele konstriksyon, kisa ki pi bon ladan yo e kisa tou ou ta konseye moun yo fè sitou nan domèn konstriksyon an? Bon, jan w di l la, elektrisite a li dwe toujou fèt de manyè modèn. Poukisa? Se paske lè ou pale de elektrisite, ou kapab wè ke si tout fwa ou fè, ou kole fil, ou kole anpoul epi limyè jayi. Donk se pa sa. Se pa tout E limyè ki limen, men ki bon. Men, an fèt, nou toujou vle pou ke bagay yo fèt modènman e pou yo kapab nòmal tou. E lè yo fèt kon sa, li gen yon pi gran dirabilite. Pa egzanp, si n ta di ke si ou fè elektrisite a selon lè nòm e lè règle, Donk li genyen yon pi gran vi, li gen yon pi long egzistans ke lè ou fè l kenpòt jan, li gen yon kout dire. Donk e. Alò mwen menm m pa, m pa fè elektrik men m konn tande y ap pale mwen de sitou nan elektrisite batiman, m konn tande sa. A vle di kòm kounya mwen avèk yon elektrisyen, m panse l ap ban m plis detay lè yo pale de elektrisite veye, gen elektrisite veye la apre gen elektrisite an kav epi gen lòt elektrisite va e vyen. Sa yo twa bagay sa yo m chonje ke lè m te lekòl, m te ap fè elektrisite, yo te konn pase sa a la vole. Ou konnen lekòl tradisyonèl sitou kounye a an Ayiti. Donk se li nou li bagay yo men nou pa fè pratik. Donk m konnen ou menm ou fè pratik lan, ou konnen yo byen pase m. M ta renmen pou eksplike moun ki ap gade nou la a yo ki sa, kòman yo fè l e ki enpòtans li genyen, ki enkonvenyan tou li genyen lè ou pale de elektrisite veye a. Bon, jan w deja di l la, lè w pale de veyez la, se yon sistèm ke yo mete anndan yon chanm. Kòman li, li, ki enpòtans li? Nou ta pran egzanp, nou ta di ke gen moun ki pa ka dòmi nan fènwa. E gen moun ki pa ka dòmi anba grand limyè tou. Donk sa vle, vle di ke w ap jwenn moun nan pa ka dòmi nan fènwa totalman, li pa ka dòmi nan limyè totalman tou. Donk gen yon sistèm yo fè veyez la ki sal ye se yon seri de anpoul ke ou mete an seri se yon seri de lanp ke ou mete an seri e ou konnen lè ou fè montaj an seri an elektrisite donk li diminye sou sou sou retrokleraj la li diminye sou liminozite a otreman di Liminozite a diminye kòrèkteman. Donk lè ou mete l li. Alò jis avan ou kontinye, ou pale m de elektrisite e ou fè montay an seri. Men depi mwen an seri, èske m ka gen nan sa tou m ka fè l an paralèl? M gen an paralèl tou? Wi, wi, wi. Paske mwen m te, m pa fè elektrisite men m te konn fè yon ti bagay lekòl, m gen yon ide. Lè ou pale m de anseri, monte anseri, monte an paralèl, èske genyen l tou nan elektrisite batiman ou fè sa tou? Wi, wi, wi.
Evidamman, lè ou fè montaj an paralèl la, se ke menm si ou ta pran 5, 6 lanp ou limen yo an paralèl, youn p ap enfliyanse sou lòt. Youn p ap diminye liminozite sou lòt. Men le fè ke ou mete l an seri, w ap jwenn se konsa tou retwokleraj la kòmanse, alò liminozite a ap diminye kareman. Donk se sistèm sa ki fè ke se nan sans sa ki fè ke yo toujou mete l anndan chanm nan pou ke moun nan pa dòmi nan fenwa e pou l pa dòmi anba grand limyè tou. E gen yon gen yon disjoncteur ki la pou sa menm. W ap jwenn anndan chanm nan gen 2 disjoncteur, youn ap. bo kabann nan, youn ap bo kabann nan, lòt la ap antre pòt la. Ok, sa ki antre pòt la, se li menm ki fè grand limyè anndan chanm nan, e sa ki bo kabann nan, se li menm lòske moun nan pral kouche, li di bon, m pa ka sipòte grand limyè sa, epi l pase, li pase disjonktè a, epi l diminye liminozite a.
Sa vle di ou ka pote yon konsèy pou moun yo, m te kab di, anseri a pi bon ki an paralèl la. Anpoul ki monte an seri yo, li pi bon paske petèt gen kèk lè mwen pa bezwen liminozite e gen kèk lè tou mwen ka diminye. Pafwa m gen dwa kote m ye a m pa vle moun gen kontwòl mwen, m nan chanm mwen, m ta renmen diminye ekleraj la, li pi bon. Donk sa, èske ou ka pote yon konsèy pou entènèt k ap gade nou yo la pou di yo donk antre monte E anpoul yo an paralèl e an seri kisa ki pi bon pou yo? Kisa ou ta konseye yo? Alò kite m pote presizyon pou ou nan sans sa. Alò nou pap di youn pi bon pase lòt, annou pito di ke nou bezwen yo tou de ansanm paske E lè l monte an paralèl la, ou gen plis ekleraj. Ou gen, ya, ou gen plis ekleraj. Lè sa a, ou kapab fè tout sa ou gen pou fè. Men konsa tou, lè ou bezwen l an seri an, lè ou pa bezwen grand ekleraj, ou pa bezwen gran limyè anndan chanm nan paske ou kouche, ou pral dòmi, ou bezwen yon, ou bezwen yon sèlman ti ekleraj piti piti piti pou si pa egzanp gen yon bèt ki pase pou gen tan wè li. Ok donk youn youn pa pi bon pase lòt men yo tou de enpòtan sa pral depan de de kontèks ke ou vle itilize l la. Ebyen ok sa se pou veye a men e pou e m te ka di vay vyen an kòman ou eksplike sa paske m ta renmen tout moun konprann paske nou la ou konnen wòl nou se pou nou enfòme moun yo enfòme yo sou tout fòm konte wòl ekip ayiti se travay nou al chèche tout enfòmasyon pou nou pote pou tout moun k ap gade nou yo Mezanmi mta renmen ou bay yon ti esplikasyon tou sou va e vyen an. Ok, va e vyen an li menm kisa li ye? Se yon sistèm ke yo mete nan antre kay la. Pa egzanp, m soti sou galri a m rantre nan salon an. Ok, m soti sou galri a map rantre nan salon an. Nan rantre salon an m jwenn yon yon yon entèriptè ke m pase l pou m pou m pou m limen lanp ki anndan sal salon an. Men lòske m pral kite salon an, m pa bezwen retounen nan pòt la ankò pou m etèn limyè sa m te limen an, men otomatikman m pral kite salon an, m ap jwenn yon lòt yon lòt entèriptè ki kòresponn avèk menm entèriptè sa e ki bay aksè e alimen l, etèn li. Youn pa prime sou lòt. Sa a ka etèn li, li ka limen l. Youn pa deranje lòt. Pran youn pa deranje lòt. Youn pa deranje lòt. Youn, youn pa deranje lòt. E sa k fè ke li enpòtan. E sa k fè nou rele li tou va e vyen. Non an prèske sanble avèk li. Lè w pale m di va e vyen. E ankav la, bay moun yon ti flach non jistavan nou fini. Bon, sa vle di ankav la li, li menm se, se yon lòt sistèm ankò ki ta, ki ta vle sanble avèk, avèk va e vyen an. Poukisa n di l ta vle sanble? Se paske E si m soti la, m prale de longs distans. Pa egzanp, m nan yon eskalye, m nan yon koulwa ki fèt tou long. Tou long. E chak espas, chak espas mwen gen yon lanp. Chak espas mwen gen yon lanp. Konsa tou, e nan chak espas gen yon lanp sa yo, w ap gen yon entèriptè ki la pou sa. Pa egzanp, si m pase la, m limen sa. Lè m rive pi devan, M pral limen lòt la, otomatikman m limen l, sa sa m te limen deja, li etèn. E siksesivman se konsa l ye, chak sa m m limen, lòt ki dèyè m nan, li etèn. Donk se se sistèm sa a ke yo rele an kav la. Men an antanke teknisyen, èske ou ka di moun yo k ap gade ou la la a, ki kilès ki pi bon pami twa sa yo, an kav, va e vyen, epi answit veye, oubyen veyez, ou kapab di moun yo ki sa ki pi bon, ki sa w ta renmen yo fè menm, itilize, Non sa sa vle di ke yo tout bon, yo tout bon sa pral depan de kote ou sa pral depan de espas ou genyen pou itilize yo a. Yo tout bon. E sèl sèlman sa n ka konseye an konklizyon, nou pa ta renmen ke yo itilize youn nan plas lòt. Sa vle di ke li toujou bon lè w ap fè jan de konstriksyon sa yo pou e chèche yon teknisyen ki ka ki kapab ede w. Donk sa s on lòt deba. Nou nou. Nou gen rezon k fè nou pa di bòs, nou di yon teknisyen. Paske gen yon gran diferans ant bòs e teknisyen. Yon bòs se yon moun ki konsa konsa, li kapab fè nenpòt bagay. Men yon teknisyen se yon. Li pral chèche dirèkteman kote pwoblèm nan ye a. Vwala. Li pral poze tout pwoblèm yo pou l vin avèk yon solisyon. Evidaman. E sa nou te ka di se yon teknisyen. Evidaman.
Ebyen, Ekip Ayiti remèsye w paske li ou toujou prezan, ou nan kay la pou te pote anpil enfòmasyon e sa nou pat konnen, ke mwen menm m vin konnen tou sou elektrik. Men èske ou kapab di nou, ou kab kite yon nimewo telefòn pou si yon moun kap gade nou ta gen yon mezon li ta renmen fè yon yon elektrik ladan antanke teknisyen e di moun yo bay moun yon ti enfòmasyon kote yo ka jwenn ou e pou yo kapab si yo ta renmen jwenn ou pou yo te kapab jwenn ou di bay yon ti enfòmasyon. Bon kòm nou te bay non an deja non an se sèvitè Kenny Malbranche li gen yon nimewo telefòn ki se konsa 36 77 83 08 e li syeje li Aken Aken an depi ou pale de Aken ou pale de kote sid la kòmanse menm donk se premye vil ki nan depateman sid la e se yon gran awondisman ke yo rele Aken se la li syeje l e kèlkeswa moun ki ta bezwen l sou nimewo sa yo kapab kontakte l sou whatsapp dirèk ou se. Vwala madam mesye se te ekip ayiti ki te antre lakay ou ou konnen ekip ayiti se zye w avèk zòrèy nou la pou n chèche tout enfòmasyon toupatou pou nou pote pou ou se te zanmi w Flip sevè ki la pou sèvi w ki tap prezante w bèl videyo sa nap swete w ke al like paj la gade videyo yo epi share yo e pou w kapab jwenn plis enfòmasyon mèsi a la pwochèn.